Merd e kob li ye. Malerez lap fe ti kob li ap fe plezi lap fe moun ri. Lap pale kaka li. Li bliye si se ayisyen li ye. Paske black ameriken lè ou anmerdel ou fel bagay li blanw.

Kè swaf. M s on moun eklere k nan peyi a depi lontan, depi pli de 30 an. Nan tout etchèbay ameriken an, gen papa Waksi ki ki jou e ki di plis bagay ke mesye sa yo. E ri yo ri. Ha ha ha yo ri. M konn wè sa. Kal te gentan gen la pou gen lanmò a. Manti! Mesye a malad, li mouri. Fanm ranje fanm sesi wi telman pale tout moun ap pran yon kiyè nan bagay la sa di e fanm ki ranje sa di jou entèl tròp sa di e dadou ki fèl sa di tout se manti manti lè nou bezwen konnen si moun manje moun se pou nou. Se pou nou fè degre nou avèk yon ze blan? An nou panse m pa gen konesans ase? Fè bon degre avèk ze blan pandan l ap pral antere mete ze anba bra l. Depi ti poul la fin kale, toutotan poul ap mouri anndan sèkèy la, tout moun ki antre w ap mouri tou. Haa ou sezi ou panse Natacha pa t konnen? Wap mande Guerlande si tèt mwen byen plase sou 2 zepòl mwen. Nou pale twòp bann salòp, bann djòl piyay. 4 tonton wi m gen ki venerab 4 m se kote kouzen se kote lòt si m ta tonbe site moun konsa konsa kote w tap pase pou pran m van kòl mouri deja tonton m yo mouri deja. Tout res mwen banm pale mpa menm pale de jezi nan male ba banm ale anba bon mkite anba banm monte piwo ou jwenn tout kot dam misyonè kap priye yo lapriyè depi de mo anlè cheri se viktwa wi sak jel nou pale anpil konsa. Pwolonje mòn ou, fikse mòn ou, fikse janje mòn ou pou l mache pran tout moun ki fè l mal. Chèche yon moun la, chèche yon mèt lan. M ap pale, m pa ba w ti maji, ti bagay ougan bay, rate. Yo pa gen tan mò a pran mò a. Yo pa gen tan pran mò a, mò a sove nan simityè. M ap ba w bon bagay. Pandan w pral antere mò ou. Ou sezi ou pat panse m te yon granmoun ki la Fedou pral antere mò ou te kè mò a ze blan epi ou fout l anba bra l ou fout ou ranje mò pou l mache pran moun ki fè l mal yo yon jèn gason konsa men tout tonton pa ka fè sa Shada fèmen dyòl ou ou k manje l ou manje l lè w ba l kòb pou l joure moun ou manje l. Lè w fè l mal pou manje l, lè w te di l al joure mesye sa, joure madanm sa, nou tout manje l, nou tout ki fanatik yo, s on sèl moun m ap di I'm sorry to hear that, li rele manman l. Si m jwenn pou m fè l kado de, twa, kat, sen mil dola pou n ap ranmase pou ba li, m ap ba li. Mesye a t ap antre anndan dèyè m, anndan dèyè tout moun, anndan dèyè Blondy. Blondy fèk fin leve s on wòch epi chen manje wòch la. Lage yo pou ou. Lage lage tout pou m gen yo la wi m gen tout konble la betiz. Kote w te ye pou te di non cheri son fanm m ye tou sis ap manti pa gen moun ki gen anyen madanm nan sèlman lè m wè madanm nan ap kriye a se sak fè m kriye lè nou te monte a m rache plim je a m kriye m wè se Jeffry m wè se pti frè m yo m te fè l tout bon devan potye m pa pase jounen m fè l tout bon. Paske m di manman an pèdi. Aprè sa tout fanm ap jwenn nonm, tout lòt fanatik ap.